Konnen yo fè m konn ton tèt mwen, mwen gad tèt mwen, m di en en, pa gen lavi mwen ankò. Paske m rive nan yon nivo, pa gen chwa nan lavi ankò. Men souke, m toujou di, gen yon Bondye nan syèl la, konprann, gen yon kè ki gen pou touche, ki pou pase men pran l, e nou pa gen. Rele m ta gen pou pran l. Nou pa gen anyen pou nou fè sof ke nou ret la sou kont sou kont Bondye avèk maladi a kap domine nou. Nou. Zanmi Zangle Imaj yo, nou nan zòn Lakwa, komin Lèzangle, lakay Evenel Jean ki se yon moun m kapab di ki vrèman bezwen sipò nou chak ki la. Evenel Jean se yon ti jèn ki gen 28 lane ki li menm ap soufri avèk yon maladi nou kapab remake li pa dèyè m nan la, depi yon ti tan, donk nou oblije deplase lè ke nou wè jan de maladi sa ki prezante devan nou sou Facebook, nou chèche lakay misye, erezman nou jwenn li pou nou vin pale avèk ou de li menm. Evinel Jean, sa ka fèt, ou sou zang Image Media, jodi a nou debake lakay ou, nou te wè ou pandan yon bon tan kap soufri avèk yon maladi, kijan ou fè konsa, eksplike moun yo.

Pou jwenn solisyon sa, se yo kap ede nou pou jwenn yon yon lòt sante, yon lòt vi toujou. Paske jan ou wè nou gade tèt mwen la, m konnen yon fwa m konn pran tèt mwen, map gad tèt mwen, m di en en, pa gen lavi pou mwen ankò. Paske m rive nan yon nivo, pa gen espwa nan lavi ankò. Men souke, m toujou di, gen yon Bondye nan syèl la, kanmenm, gen yon kè k gen pou touche, ki pou pase men pran l, e nou pa gen. Rele m pa gen pou pran l.

15, 16 an ou te gen maladi sa ki pat anp gen gran anplè sa, li pat fè enpak sa sou ou. Eske ou te toujou al lekòl malgre sa ou te toujou kòmsi al evakye nan aktivite w yo? Wi, m te konn toujou fè aktivite nou de swiv lekòl, yon lè ke vin ba lekòl ankò e lè m vin santi maladi a vin trè wòm. Bon bagay, pase a chak lopital nou ale yo di nou yon lòt vèsyon. Fòk akode mwayen ekonomi ka genyen pou nou va ka viv sa yo mande nou an vre. E nou oblije mete fon ti rete. E ofiramezi ke jan maladi a vin retounen la, nou oblije pa ka fè anyen ankò. Ok. Lè nou te nan lopital Fondèblan, èske kòmsi yo te garanti nou ke y ap rezoud pwoblèm sa a? Oubyen w ap geri? Oubyen kisa yo te di? Ki espwa ou panse ki genyen pou Bon, nan istwa an ke nou te ka jwenn istwa a se istwa ke nou te ka jwenn paske tout ti vi ke te gen pou fèt nou te gentan fè tout. Paske nou te gentan fi gwo wenti a nou te gentan pwomèt nou fè eskanè a. Nou te fè eskanè, nou te achte san, nou achte tout bagay pou te fè operasyon. Men sofke doktè a kite ou fè operasyon an li pa t an Ayiti, li pa t gentan antre.

Li fè efè sou mwen. Paske lè ou wè nou oblije pale, se sou li vin fè efè nou pa ka fè twòp gran efò sou li. Kisa ou ta renmen nan moman an? Bon, lopital, lopital la kote mwen kounya la, li pa sifizant. Pase m pase Fondèblan, m pase tout lopital sa yo la, yo tou, se sèl nou ale avèk anndan tib la. E Okay? Non.
anndan Los Angeles se a letranje wi, yon lopital kote espesyal pou Kiba. Se la yo di nou ke nou ka gen solisyon. Si nou ta ale lakay nou menm nou anndan Kiba nou ka ale ki ka jere tout bagay sa yo pou nou. Ok men kisa w ta renmen nan moman la? Eksplike m paske m panse gen anpil moun k ap gade w sou zak de imaj. Di m kisa w ta renmen? Men sa vin ba nou an, se solisyon ke nou ta rive jwenn sèlman. Depi nou ta jwenn sante a toujou, nou ta jwenn solisyon ak maladi a, yon tretman, m kwè sa li ta enpòtan pou nou. Li ta vrèman enpòtan pou nou e se sèl li ki petèt ka rezoud lavi. Yo toujou di w, pou w gen lavi, yon jou kanmenm resi mete chapo a nan tèt ou, e tèt la va koupe. Ok, trè byen. M panse nan tout moun k ap gade w la sou Zògèy Imaj, si gen yon moun ki ta renmen kontakte w, kòman li kapab fè pou l rantre an kontak avèk ou?

Mèsi tout moun, m panse ke Ines ou gen yon mesaj ou tap kite, yon dènye mesaj ke w tap kite, se tap kisa? Bon, m tap kite yon mesaj, m tap kite yon mesaj a tout moun ki tap tande nou, kap gade nou la sou rezo a. M tap vrèman kontan si nou ta jwenn yon rezilta a tout sa kap fèt la yo la, e nou menm nou pase manti, nou pase anpil pou nou rive la. E mwen menm tou, m toujou, m tou di. Tout moun ki tap tande nou kap gade nou anpil remèsiman jan gen imaj mèsi pou rankont sa vin fè ansanm avèk nou an la e m santi ke se yon vrèman rankont ki vrèman fidèl pou nou ki vrèman konte nan lavi nou e m di Bondye mèsi pou sa.
Mèsi anpil tout moun se te yon plezi.